Mesye se kounya map reflechi byen wi m wè limit nèg yo ban mwen an limit lan rive nan kèm wi mesye hein m se nèg ki pa janm pran level nan men moun m pa janm renmen pran limit nan men moun men lèm reflechi byen papa e la m ye si m pa pran limit lan e mwen kap wèl m oblije m oblije pran limit lan wi eske w imajine w menn peyi w ap jwe grenadye nou yo ap simen Boul sou nèg yo, yap benyen nèg yo avè boul byen benyen, ou paka fè bri. Sak pi rèd la, zye m ap gade boul la epi pyem menm ap fè mouvman kote m chita. Sak pi rèd la, a la dènye minit nèg yo pral fini boul la, katriyèm gòl la se li k pral touyem nèt. Katriyèm gòl la touyem frèt, lè m fè sa pou m wè l anmweyy m di eh m pa lakay mwen mesye. Sitou nan lè sa m pa kab fè bri. M pa kab fè bri. M oblije ap plenn, eh m ap fè ipokrizi, m ap fè sanblan. Pandansetan sa fè m mal, sa fè m mal menn m pa ka fè bri hein m pa ka fè bri menn limit sa twòp pou mwen mesye de tout fason ou menm ki gen posibilite al sipòte yo baz fè sa ebon lajan pèdi l ye baz pase yo toujou di. Langaj la toujou di bat men ankouraje, m pap menm di sa. Mwen menm avè w, anpil fwa n bezwen ankourajman. Mwen menm nan sa m ap fè a m bezwen ankourajman, ou menm nan sa w ap fè ou bezwen ankourajman. Se pa paske ou pa ka pote koripsyon, se pa paske ou pa ka di men sa pou korije, men sa ou dwe korije lakay ou, Dave men sa pou fè, men sa pou fè, men sa m pa renmen lakay, m pa renmen, m korije sa. Si m pa yon egoyis, m dwe travay sou sa otomatik. Paske se depi yon moun pote yon kritik pou ou, ou wè l vin di w sa, se pa yon lòt li rele di sa, se vle l vle wè w avanse. Enh. Se vle l vle wè w avanse. E sa k fè si w gen posiblite, sipòte yo, ankouraje yo, ankouraje yo. Ou menm ki gen mwayen de transpò, ou menm ki gen bon paspò, ou gen ti tchotcho a sou akawont ou, al sipòte yo. Al sipòte yo. Eske ou imajine w, bon mwen menm m pat panse yon match amikal konsa pou nèg yo te pran l oserye konsa. E lè m gade nan stad la m wè se Ayisyen pi fò. Si yon moun pa konnen, w ap di se Ayiti match la ap jwe. Pase pou jan m wè gen Ayisyen nan stad la, gen plis Ayisyen. 90 pousan moun ki te nan stad la se Ayisyen. Ay m ap swiv, m ap gade ak de zye mesye, m wè drapo a, m felisite tout atis nou yo. Men Trump pa egare tou non mesye Trump pa egare non wè kote misye nan state misye seli seleksyone kap gen match la se kote ki gen plis diaspora ayisyen e m renmen nou anpil ayisyen m yo m wè nou pote boure wi gen de nèg nan milye a la ki pi sta pase Dickens Nazon gen de nèg nan milye a la mesye ki pi ki pi vedèt ki pi koni. Sou rezo a ke ke ke belgad men ou wè nèg yo la on nèg tankou le gran maestro Richie ou wè misye chit chita lap lap tande sak pi rèd la menm nèg nou pral atake kòm advèsè a m te wèl la on dirè ke m te wè nèg ki renmen fè kòlè a nèg ki pa mal pou goumen an nou konn kiyès gwo manman nèg ki renmen fè kòlè a Vinicius m wè misye chita lap gade match la. Misye entelijan ye wi. M gen lenpresyon papa m se nèg ki te flannè anpil. Ou kwè e pitit papa m li ye. Misye ka gen san ayisyen. E pa sèlman pou koulè a non. Pase l konnen byen yon advèsè konsa, ou pa ka pa ou pa ka pral atake atake yon advèsè pou w pa verifye, pou w pa voye je sou li. E sa k fè m te di lòt jou, mesye Brebre, tonton Brebre, fè kòmsi w bliye nou sou teren an, petèt n a benyen w. Wè misye vini li vini lap asiste pou l wè kiyès nan jwè yo ki gen bon pye haa pase gen nèg la frè m ki ka fè twalèt yo fap fap fap fap èske ou konprann misye vini lap asiste pou l wè se kòmsi m te wè misye yon moun konfime m non mesye se kòmsi m te wè misye nan stad la sa vle di menm nèg ki konnen yo pral anfas nou yo yo konnen n pa nan jwèt m pat janm panse ayisyen tap pran sa oserye konsa non humm a la dènye minit wi. Nèg yo pete fyèl nèg yo a mongòl wi. Sak pi rèd la ti mesye yo gen bon enèji, ou wè lè ou pap viv avèk strès, ou wè lè mennaj ou pap twonpe w, lè madanm ou pap twonpe w, lè madanm ou pap ble w pou yon telefòn, lè ou gen kontwòl madanm ou byen nan kay la, lè pitit ou pap fè w pale anpil, lè ou pa strese. Ti mesye yo gon enèji sou yo ekstraòdinè. Se kòmsi san fas Brezil nèg yo ye. Se kòmsi san fas Neymar, san fas Messi. Nèg yo ye, pou jan nèg yo pran sa oserye. Nèg yo pa ba yo souf menm. Gadon enèji mesye. M renmen nou nèt grenadye yo. Mesye aswè a la, aswè a la mesye, aswè a ou menm ki gen posibilite a, eh, Fatima, Rutshelle, Blondedy, de, de fam da, dafè, de zòm dafè, de nèg ki gen gwo non nan milye a, yo kite, yo mete star de kote, star se pou Ducas Nazon ye nan moman an, eh. Di kes nazon nan moman se li menm ki sta Bel gad se li menm ki sta Neg yo mete sa yo de kote yo mete atis pa yo a de kote pwofesyon yo a de kote pou yo al gade di kes nazon Gadon imilite gadon sajes Gen anpil mesye map gade bicha E map gade Kenny Haiti mesye epa de mesye Shabba tant dot mesye m paka site Roberto Martino tout gro tonton diaspora nou yo nèg ki gen posibilite yo mesye m wè nèg yo Darline Desca hein hein m kontan m kontan mesye map gade de ti jèn ki pran risk kal sipòte ekip la se byen se byen pou nal sipòte frè nou se byen pou nal sipòte grenadye yo m panse ke menm mobilizasyon nou fè pou nou tal gade match amikal sa sin kontinye fèl menm jan m pap bann manti nou ka nou ka bon nan koup dimond lan nou ka bon esak fè m toujou di sa m paka fòse w kwè ayiti ka chanpyon. Ale ou liye e petèt ke ou ka banm eksplikasyon poukisa yo pa ka bon, men mwen menm si ou mandem pouki rezon map baw eksplikasyon poukisa yo ka bon. Pase m santi sa, m santi m pran sant mesye. Enèji ti mesye ap gaspiye la se sa se enèji nèg lèl rive lakay li, tèt li frèt, madanm li ap dil byenvni, pitit la ap dil byenvni, valiz ki nan dol la ou metel atè dep devan pòt la, banm valiz la cheri antre anndan. Ay ou wè nèg yo pa nèg ki strese, ay lè yon moun strese menm nan travay li ou wè sa. Ou wè nèg yo, ou wè lòt nèg yo k tap jwe a, nèg nou benyen yo, m pa sonje non yo, m pa bezwen konn non yo. Ou wè nèg sa yo sanble 2 nèg ki grangou. Anben yon vye pikapòy nèg yo pa pran. Hein, ou wè nèg yo dekouraje, nèg yo pa touche, bouch nèg yo pa bat. Men nou wè grenadye nou yo mesye, nèg yo gon enèji ekstrawòdinè. Nèg yo gon enèji m pa konn kisa nèg yo te bwè. Esak fè mesye, m renmen nou anpil mesye, m renmen sèvis nap bay la, m renmen jan nap jere game nan, e nou menm k pou fèm byen dòmi, ou wè atis Annie Annette te di sa, se nou menm k pou fèm byen dòmi, ou wè aswè a la nap byen kontan, menm si match a te a minwi map gade l, men mesye fòn fòn fòn nou banm bon sèvis la, menm bagay la pou m byen dòmi, nenpòt lè l ye a menm si l fè chalè m pral byen, depi nou bay gòl nenpòt lè l ye a menm si l fè chalè m pral byen, men depi ou wè Nou pa bay gòl mesye, bon kòm pap di sa, retire mo a nan bouch ou paske moun m son nèg ki pozitif nan tout sans, pozitif, pozitif, pozitif nan tout sans. Menm se lè bagay la ta parèt enposib m di banm eseye, e konsa m ye. Wi, e sak fè m te toujou di sa, m pa ka fòse w kwè Ayiti ka chanpyon. Ayè ou li ye, si w, si w, si m mande w poukisa l pa ka chanpyon, petèt ke ou ka banm yon rezon. Men mwen menm si w mande m poukisa, map gen anpil kritè. M met devan w e m ap konvenk ou m ap fè w kwè Ayiti ka chanpyon. Pase enèji ti mesye yo ap gaspiye la, m santi ke Messi pa gen enèji sa. M santi ke Neymar nèg sa yo pa gen enèji sa. Wi, e nèg yo swaf sa. E nèg yo pa anvi wè Neymar ankò, yo pa anvi wè Messi ankò. Esansyèl nèg yo konnen ke yo gon advèsè y ap atake. E sa k ap vini yo mesye ranje kò nou, Maròk ranje kò w, Ekòs ranje kò w, Brezil, Ajantin, kèlkeswa moun k ap vin anfas ti mesye yo, sa k. Ranje kò nou mesye prepare nou grenadye yo ap vini sak pa byen ranje kò w m renmen sa anpil m renmen sa map wè a mesye m kontan m kontan atis nou yo m kontan bicha m kontan wi m kontan wè Roberto Martino m kontan wè Shabba m kontan wè Djeberry m kontan anpil tout lòt gran tonton atis yo hein maestro Richie le gran chantè Pipo m wè nèg yo ap vole sou teren an ou wè li ou wè li gen pafwa E sak fè anpil nan nou nou pa renmen ankouraje sak bon. Anpil nan nou gen de nèg la yo konnen yo nan milye a la yo konnen pa gen ayisyen ki pa rekonèt yo la. Yo ta pral imilye ti mesye yo ah ti kess nazon eh plasid m pa ka al gade nèg sa yo. Ou wè sak rele imilite a. Lè w gen sak rele imilite kelkeswa wotè w ou toujou konnen ke ou gen ou dwe gen respè pou pi piti a ay nou tout la e menm nan nou ye e menm nan nou ye sèlman nou gen dwa pa nan menm ang nou gen dwa pa nan menm lign kelkeswa òm ke ou ye fanm ke ou ye repitasyon ke ou genyen fanmi ke ou fèt li enpòtan pou mete imilite lakay ou e sa m te pase di nou mèsi mèsi anpil e randevou pita a 8 è grenadye alaso men boul.